Ernst Henry, Ban m di w, nèg yo arete anpil nan nou lan diferan kwen kapital la, e Petyonvil, Dèlma, Jeral Batay, elatriye. E ou menm Ernst Henry, pou ki sa nèg yo arete w? Èske w t ap fè dezòd? Èske w te gen wòch nan men w t ap kraze afè moun? E pratikman e nan dat ki te madi 20 e novanm e yo arete nou nan Petyonvil, komin Petyonvil, paske yo vle fè represyon pou fè ke manifestan yo, yo menm, yo kite. batay la e nou menm nou te toujou di ke nou rete fèm e vijilan pa rapò avèk represyon ke mosye ap fè yo e nou di ke nou pap obeyi fòk batay la rive jiskobou e fòk batay la rive jiska laviktwa final mesye ki te arete nou yo pat jwenn anyen lan men nou e yo pat jwenn ke nou tap fè anyen ki te gen kenn rapò avèk ak ilegal nou konnen ke. Sou patap fè anyen. Poukisa nèg yo arete w? Enben gouvèneman ba u lajan. Yo bay lajan, paske komisè ki te vini devan nou an, li te montre nou ke wi l aksepte ke nou fè batay la, wi l aksepte ke manifestasyon an avanse, men apre yo vini sou nou, yo fè represyon. Men nou di nou p ap pran nan kenn kad entimidasyon. Nou p ap entimide, nou p ap obeyi, n ap rive fè batay la jiskobou nou menm. Ok. Henry, Donk ou di se mechanste y ap fè nou, se pou entimide nou, se pou enpresyone nou. Pou n pa pran lari a pou n al revandike oubyen egzije rekiperasyon fon Petro Karibe a. Se pou sa yo arete nou konsa. Sètènman, e nou menm nou di yo ke lajan Petro Karibe a fò n jwenn nou kote li a. E fòk lajan sa restitye bay pèp la pou pèp la kapab devlope peyi a. An ok, trè byen.
Se sa k fè, se rezon sa. Se lan kad sa yo fè arestasyon oubyen ak ilegal sa, ak abitrè sa ke yo fè sou nou kòm sitwayen ayisyen k ap defann dwa nou. Paske konstitisyon an ba nou dwa legal pou nou manifeste. E lapolis yo, yo konnen sa. Men malerezman, yo te aksepte pran lajan anba tab nan men gouvèneman an pou yo fè represyon sa a. E nou di yo fòk yo alte la, paske represyon sa a nou pap ka kontinye avè l nou menm. Ok, èske w pa pral nan manifestasyon ankò? Demen maten, manifestasyon an kòmanse mwen la. Ok, trè byen.
Paske e sa w ap fè a li konfòm a konstitisyon. Avèk lalwa. Se lalwa ki ban m dwa sa a. Kisa w ta renmen ajoute?
Sa m ap ajoute, m ap di ke sistèm sa a fòk li chanje. Viv Ayiti, viv revolisyon! Ok, trè byen.
Deboulone Jovenel.
So ou menm yo te arete w tou, ki jou yo te arete w? Yo te arete m madi. Madi, ki madi? Madi ki te 20.
Ok, madi ki te 20 novanm lan. Wi. E jodi a yo lage w? Jodi a yo libere m. Ok, trè byen, jodi a yo libere w. Pou kisa yo te arete w? Bon, jis yo arete m, kòmandan k arete m nan, li pa jwenn mwen nan vyolans, li pa jwenn mwen nan anyen. Li just dim se mwen kap voye wòch kap boule kawoutchou, m pat nan boule kawoutchou m pat nan voye wòch. Li just te aretem, li te vle fèm abi, li aretem. Men e pa pou e pa pou bae tankou dezòd m tap fè ki fèl aretem. Mwen menm si jen ti mal nan manifestasyon, m pa nan voye wòch, m pa nan boule kawoutchou. M just manifeste jan tout moun ap manifeste. Bon kitem kitem di w, ebyen si w pa tap kraze afè moun, ou pa tap voye wòch, ou pa tap kraze vit machin moun, ebyen poukisa yo arete w? daprè ou? Justin te vle fèm abi, menm si m tap kraze e m tap voye wòch, m tap di m tap voye wòch, bon m pat nan voye wòch, li chwazi di m tap voye wòch, men mwen m pat nan voye wòch. Men mwen m jiska mentnan, si manifestasyon ap fèt demen si Dye ve, m prè pou m al nan manifestasyon, paske m ap manifeste, se pou peyi m chanje. Trè byen, kisa w ta renmen ajoute? Mwen menm, sa m ap di, m ta renmen peyi m chanje, m ap toujou ka manifeste, menm si nèg yo prè pou yo fèm abi, m ap toujou la, revolisyon an fòk li ka fèt, jan pou.